Kèlke enfòmasyon. Yè nou te pale de enfòmatik. Nou te wè kijan men madam Cine fè eta de a pou nou. Kisa nou te wè yè. Nou te fè yon brèf rezime pou nou de sa ke nou te wè yè la.
Yè nou te pale de enfòmatik. Nimewo 1, nou te pale de enfò. Nimewo 2 a mwen te pale de matik. Enfo a vle di enfòmasyon. Matik la vle di otomatik. Ok.
Bravo.
Pè Louvana, sa sa vle di pou ou?

Se te enfòmasyon e pwi otomatik. E ke pou ki sa yo di nou di enfòmasyon e otomatik, se paske ke e sistèm sa a li vin pote pou nou yon manyè kote ke nou travay, nou ekonomize enèji, nou ekonomize materyèl, nou ekonomize tan tou. Ok? Kouman nou di ekonomize, kouman nou di sa, si m ta pou eksplike, eksplike. Pa egzanp. Sim ta gen yon mesaj poum ta voye bay travay mwen an ok gras avèk teknoloji an epi enfòmatik ki regwoupe sa nou pral wè pi ba a li vin fè bagay yo rapid e fasil konnen direksyon e koleyo antrepriz la. Epi nou prepare dokiman nou voye l ba li. W ap wè anliy ou moun ka chache travay, anliy ou moun kapab fè rechèch, ou ka etidye tout bagay. Brèf, se sa k fè nou di ke enfòmatik li se trèt, li fè trètman dè done otomatik. Done a kapab ki sa? Li kapab ki sa m te di ankò mis? Done yo kapab ki sa? Ou pa sonje. Bon, ou pa sonje men nou pral wè sa pita. Men m te fè ti rapèl la, m te avanse. Mwen te di done yo kapab tèks, li kapab imaj.
Sa depan lè w pale. Men, èske li pou pa dwe gen yon kaye pou te ka ekri? Non, non, nou ka ekri men sa m ap di yo la yo nan dokiman an wi. Yo nan dokiman, nou pral wè l pi ba. Epi li kapab imaj, Li kapab tèks, li kapab yon videyo. Ok. Tout bagay ke w itilize en òdinatè w fè yo, se yon machin, machin ou, ou mete sa? Non. Ou pa bezwen li?
Ok. Nou itilize li, se sa fè yo di tretman done yo otomatik. E, ann ale pou nou. Nou te di ke enfòmatik la divize an 2 grand pati, nou sonje sa, premyè pati a se te lojisyèl, dezyèm nan se te materyèl, felisitasyon, bravo, m bay ou felisitasyon epi m ba ou bravo Mickday, ok, men nou te wè ke, nou te pale, nou pral wè sa pita wi, nou te pale de sistèm d'eksplwatasyon. E nou te pale de tout sa, men eske yon moun ka eksplike m kisa sistèm deksplwatasyon an ye? Sistèm nan, sistèm deksplwatasyon an se sa li ye. Se pati ki pèmèt ke machin nan li operasyonèl, ke nou te eksplike, e kèlkelanswa, kèlkelanswa konpitè ou gen nan men ou, si konpitè la li pa gen sistèm deksplwatasyon an ladan l, li p ap fonksyone.

Si machin sa a, yo chak la, yo pa gen sistèm sa a, sistèm sa a yo rele sistèm d'eksplwatasyon an, youn pap ka, youn pap kapab ouvri, lè y ap ouvri wi, men ou pap kapab itilize l pou fè anyen ladan l. Dakò? Se ansanm de pwen sa a jodi a nou pral sige sou li, kote nou te, nou te, nou te wè deja eleman de baz yo. Nou te wè te gen sourit, te gen chat, Pa wè? Non.
Hein? Sak te gen? Te gen inite santral. Ehe. E ekran. Ok.
Lave, souri, danse. Bravo, mèsi.
Mwen sa nou bliye wi. Ou konnen defwa lè, ou konnen nou kòmanse granmoun. Mwen renmen sa. Mwen renmen sa. A pati de lundi, si Dieu le veut, nou pral kòmanse mete yon lòt anbyans nan nan sistèm, nan nan kou a. Vwala kòm se vin ak ti kado m la a. Mwen degaje mwen pran kado yo. Moun ki pa pran kado a l ap peye m li. Bay kondisyon m wi. M achte malta m, m mete malta a la pou tèl pwen. Yon moun fè pwen an men malta w. Ok? Men w pa fè pwen an, w ap ban m de fwa kòb la. Bay m pa p bwè l ankò mwen menm. Non men m pa p bwè l. L ap oblije ret la nan kay la. Eke. Nou te di ke n ap kontinye pou pou pou madam nan. Nou te di ke inite santral la, meni, pou m al sou imaj la pou w ka wè inite santral la, nou te pale de, nou pa t pale de laptop, men nou te pale de òdinatè fiks. Òdinatè fiks lan, w ap wè l, w ap wè l nan ekran an, li konpoze de 4 eleman de baz. Senkyèm nan, li pa twò twò twò evidan, men l konpoze de 4 eleman de baz. Premye a se te. Inite santral la. Inite santral la. Dezyèm nan se te? Ekran.
Twazyèm nan se te? Klavye.
Souris. Bon, pa gen pwoblèm.
Souri. Klavye. Klavye. M pa di ansèt lan, poukisa m pa di l? Se paske ou gen dwa pa itilize l. Paske lè ou itilize l, se plis lè w ap fè mizik, tankou si w pral sou entènèt, ou bezwen ou bezwen tande yon voice, ou konprann? Yon nòt ou ap tande ki bezwen tande vwa a, sa l ap esplike a, ou oblije mete l. Men se pote w pote l pou w ajoute l nan machin nan. Igwal ke nou te fè konprann ke nòmalman, alò li pa nou nou te fè konprann non, nou te eksplike l jan ke nou te konnen l nan, e jan l ye a tou. Inite santral la li menm se kisa li ye? Nou pral wè pi ba, yo di inite santral la li se yon, yon a, yon pati ki ranpli yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt e pyès andedan l. E chak pyès sa yo, yo genyen yon wòl byen defini. Egzanp, lè nou antre nan inite santral la, Nou pral gade pi ba. An al gad sa inite santral la te ye. Inite santral definisyon. Nou wè l la? An gade l avè m. Inite santral definisyon. Ki sa inite santral la yo di? Inite santral la yo di se bwati a ki gen yon pakèt materyèl, yon pakèt pati ladan l elektwonik. Ok. Yo di li, kisa l fè? Li pèmèt ke òdinatè a, Permettre à l'ordinateur de fonctionner. Se li, se yo menm ki pèmèt òdinatè a li menm li fonksyone. Pati sa a, si n ap gade, kòm mwen te montre nou, yè, nou wè yo, pati sa a, se pati sa a ki pati, pati elektwonik yo, li gen kat mè a, li gen me, memwa ram, li gen disk dur, li gen vantilatè, li genyen yon, li gen, li gen e, mikwo-pwosesè, li gen yon pakèt eleman anndan l. Poukisa se sa yo nou site? Paske se sa yo ki bokou plis travay nan konpitè a. Alò m te di lòt yo travay tou wi, men se yo ki fè majorite travay yo. Gen kat grafik, nou pa di kat grafik la. Kat grafik la, chak pati sa yo, yo gen yon wòl enpòtan ke yo jwe anndan konpitè a. Yo di ke se ladann pou w reyini klavye, souri, ekran, se ladann pou ou mete yo, epi pou li gen yon disk dur tanbyen andedan. Ok? Mentenan, n ap kontinye. M kwè m te montre yon ti videyo la avanyè, e ke nou te pale de diferan erè ke yon moun dwe evite avan menm ke l ouvri yon pòm de tè. Madam? Koman sa rele silvouplè? Ok, ou pat sonje. Ou pat la. Ou pat sonje. M te di ke men klavye a. Klavye a se sa ki li konpoze de yon pakèt touch. Li konpoze de chif, li konpoze de lèt, li konpoze de senbòl. Ok? Nou di ke klavye a li konpoze de chif, lèt, epi senbòl. Ou raple w toutalè m fèk sot di w ekri pou mwen. 48, 71. Se klavye ou itilize. Nou pral vini sou sou òdinatè pòtab la. Se se atravè sa ok atravè sa mwen ekri. Men pou klavye. Ok. Nou di ke òdinatè fiks la li konpoze de 4 eleman de baz. Li konpoze de yon ekran sa a. Li konpoze de yon bwatye, sa nou rele inite santral la. sa a, men ekran atè a malerezman nou pa genyen nan lè pou ou te wè l. Li konpoze de yon souri. Souri a, se ki wòl souri a? Souri a se sa wou itilize la, sa nan òdinatè pòtab la, e konsa. Men souri a, li. Bay sa Bondye pwoblèm non mezanmi. Souri a se sa. Souri a pèmèt ke ou navige anndan, anndan bwatye a. nou ta di anndan ekran, tankou m te di yè, li pèmèt yo navige pou seleksyone dokiman ou gen bezwen an nan sa nou rele òdinatè fiks la. Nou te di ke ekran an, e klavye a, li konpoze de diferan touch, sa a se lèt, sa a se chif. Ok? Nou te di senbòl, w ap wè tout sa yo se senbòl. Li konpoze de, w ap jwenn siy de ponktiyasyon tou. Anndan li, li konbinezon ou menm ou pral fè avèk touch yo, avèk touch yo pou w kapab jwenn sa w gen bezwen an. Egzanp, yon bagay ke anpil moun itilize trè souvan, se awobaz. W ap wè majorite bagay ke moun ap fè, majorite bagay ke moun ap fè, li souvan itilize awobaz. L ap kreye yon modpas, li met awobaz. L ap kreye, l ap, l ap fè yon imèl. Awobaz. Nou itilize yo pou n kapab fè rechèch ke n gen bezwen an oudimwens travay ke n bezwen fè a. Anote ke w ap wè nan leson w sot gade toutalè a, gade nan paj la, n ap wè, si n ta fè yon ti gade ansanm avèk mwen, w ap wè l di, nan inite santral la, ou mete ansanm ladan li klavye, souri, ekran. Kisa klavye, souri, ekran? M gentan montre nou. e nou gentan wè yo atravè kòman nou pral fè tip de koneksyon sa nou chache nan nan bwatye a zòn ki rezève pou yo e ke lè nou rive nan do tankou lè nou rive nan do bwatye sa ok lè nou rive nan do bwatye a nap gade sa yo yon pakèt imaj

Pou l kapab fonksyone. Si m ta montre, m ta montre nou. Wap gade la, chak ti pwen sa yo gen yon desen ladan l ki reprezante eleman ke n ap mete a. Tankou, ou voye je w pou wè. Ou wè, ou wè 2 eleman sa yo? Ou wè imaj, ou wè ti imaj ki la yo? Gen yon ti imaj la, gen yon ti imaj la. Ou wè l byen? Bon m montre w. Èske ou wè l byen? Ou wè l byen? Ou wè ti imaj yo? Nan de ti boul sa yo? Yon ti imaj, yon ti imaj. Mentenan, se kisa? Si m ap mete souri a, pou m pa gen souri la, m pou m klavye la. M pou m klavye. M pou m klavye. Si m pou m klavye la, m ap mete. N ap gade fòm. Nou wè sa? Li gon fòm ladan l. Sa se pou òdinatè fiks la. Li gon fòm ladan l. Ou wè kòman li ye? E li gon ti twou. Yon pakèt bann ti twou piti, men l gen yon twou spesyal ki poko pi gwo andedan twou sa a. Tout sa yo, lè yo antre nan ti twou sa yo, yo fè yon seri de konbinezon. Yon seri de kontak ki fèt. Hola mister. Ou wèl? Bravo. Kounya, ki sa m gen nan men m la? Souri pa vre? Klavye.
Klavye, bravo. Jiskisi ki men, ki men. Ou poko la non ki men? Ou poko la? M poko la non. Ok. Men m panse m ap la kanmenm. Dakò. Gen kestyon ou mèt mande. Dakò? Byen. Mentenan, mwen genyen bwatye m ki la. Mwen vle fon kote, mwen vle ranje kounye a mal limen odinatè. Tankou sim te sim di map metel vin mete mwen tanpri. Atos ou pa kraze li? Gade fo vwala, bravo.

Ou idantifye li, pou w montre, pou w vin fè bagay la bokou pi, bokou pi fasil pou nou menm k ap aprann nan. Yo tou vini avèk chak koneksyon yo avèk yon ti imaj ladan. W ap wè lakay nou, lè frè Kolbè, tankou frè Kolbè ka di yon pawòl, pandan frè Kolbè ap di kon sa, m te dwe di le, m di a, le jou, le jou de la moisson. Ou konn ki sa l pral di? Ayisyen pral di woy, li pa t lekòl. Men ou konn ki sa gen, etranje a gen lakay li? Li toujou bezwen tande ki sa w vle di, premyèman. M pa di li pap pote yon ti koreksyon non, li pap pote l pou ou non, men li toujou bezwen konn kisa w sa w vle di a epi pou l pote sekou a epi answit pou l kontinye. Ebyen se nan sans sa a tou, ou wè yo ta di yo fè l pou met souri a, w ap toujou wè yo la pou met souri a, met souri, w ap wè yo la pou met ekran, met ekran, men non, yo akonpanye l de yon imaj ki pou ede w fè koneksyon bokou plis rapid e pi senp. Mentenan. Klavye m andedan. Souri an, m ap fè menm ti bagay la, m ap vini la a, epi m ap pran fòm souri a pou m gade nan nan tèt koneksyon an pou m wè kòman l ye, epi m ap ajoute l. Ekran an tou, menm jan, ekran sa enpe lèd wi, men m ap montre l kanmenm, li la. Sa se ekran an. Men kad koneksyon li. Sa se kab pou alimante l an kouran. Sa se kab pou fè koneksyon ansanm ak bwati a. Ou wè fòm li? Ou wè l? Ou wè l doktè? Byen. Mentenan, si m voye je m la, mwen pa ka mete l devan dèyè. Paske. Sa gon fòm, sa gon fòm. Kisa m dwe fè? M dwe pran san m epi pou m adapte. Ou dakò avè m? Ou te pran yon fi, yon gason ap vin fè l mal. Mentenan, w ap adapte sa pou mwen, silvouplè? Bravo byen merci e an vwale sa a li ba ou posiblite pou kenbe l yon fason pou ou si fil la ta souke pou l pa soti vwala ou vise l ou vise l nòmal mentenan li pa ka tonbe.

Mentenan, pwiske eleman de baz yo m gen yo reyini, tout koneksyon fèt, kounya mwen prè pou m ouvè konpitè m. Nou pa dakò avè m? Men anvan n rantre nan faz ouvri konpitè, an n gad nan de son m gen nan men m yo. Yo di ke nan paj 2 a, yon òdinatè epi diferan periferik, nou te wè sa yè, Nou te pale de diferan periferik. Yon periferik kab yon kamera. Ok. Li kapab yon diyon. Li kapab yon wifi. Li kapab yon scanner. Nan pye de paj la. Aujourd'hui il existe de nombreux appareils pouvant etre connectes à votre ordinateur pour tout type d'usage comme nou t sot site yo la tout a lè a. Enprimant, yon skanè. Yon enprimant se yon aparèy ki fè enprime papye k nan moun. Nan sa timoun mwen yo? Ok. Yon enprimant m pa oblije al leve yon enprimant anndan an li twò gwo, men yon enprimant la. Ou wè gwo machin sa a? S on enprimant li ye. Li fè kopi, li s on enprimant tou. Yo di yon skanè, yon skanè se ki sa? Menm enprimant lan kapab toujou skanè, ki sa k genyen? Lò de lenstalasyon, nou fè sa ke nou solisite e driver an pou n di ke nou bezwen skanè tou. Ok? Enprimant lan l ap fè ni kopi, l ap fè enpresyon e l ap skane tou. Men, yo konn voye skanè apa, apalte. Ok? Yo voye yon skanè dekonekte ki pa gen rapò a ni kopi, ni enpresyon, sèlman l la pou l skane sèlman. Yo pale tou de entènèt, men entènèt lan anlè. Entènèt la ka toujou yon periferik de antre tou. Kote ke m sot itilize machin sa a, mentnan sa m fè pou m te kapab al sou entènèt m oblije konekte wifi a pou mwen alimante machin lan pou m kapab al sou entènèt. Li genyen 4 eleman de baz. 4 eleman de baz yo, premye a se te? Souris. Souris, bravo. Mwen pa konnen kot pou premye, li pa evidan pou konn al di non. Anko? Klavye?
Anko? Eskanè?
Non.
Souri, klavye. Ekran?
Bon kout pouch? Ekran? Ou pa sonje. Katriyèm nan se? Dènye a se Inite santral la. Bravo. Mèsi anpl. Mèsi. E li toujou bon lè wè nou debite n debite ansanm. Gen bagay nou tou wè yo e nou pap bliye yo. Sa yo te wè depi yè. Se akoz de ou ki fè nou oblije fè tout rale sa yo. M panse ke branche yon konbinè se yon jwèt timoun. Swivan demonstrasyon nou sot fè toutalè a.

pou ou pa kraze pin ki anndan konbinezon an lè ou metel metel avèk tout ok tout san ou ou wè depi ou metel ou wè lap bon ti li vle bride fon ti ralanti vini pou mwen si

Ou konn ou konn sa nou ka bon ti poz wi gad anndan sa gad anndan sa epi gad imaj sa twa ou pral foyel la gade kòman kòman li fòm li e fòm sak nan menl. Met mon pi dwat. Met mon pi dwat. Ou koute mon kwochi. Ya. Ya. Si. Ou nan bòn faz la. E konsa faz la e mon men ou. Ou menm ou santi l pa mwen? Non. Byen pran son w. Ok.

Gade desen an byen, epi gade desen knwon an byen. Konti desen an, konti monte nan. Jan w mete la l pi bon. Ou konti monte nan. Konti soulve nan konsa.

Men toujou eseye gade sa ki nan men w lan san ke w pa te wè sa m te fè a, epi w menm w ap gade sa, w ap gade sa. Se yon imaj. Si l pa dwat tou, li pa dwat, men menm si l nan plas li, men fò w kenbe l tou plat tou menm. Ou pa vire l lan. Sof ke ou ka toujou ta fè l antre pi sou èv an tou, yon ti jan, ou wè kòman li pi fasil?

M bat bravo pou ou felisitasyon Kami. M pa fè l non.
Ou fè l. Ok. Pou dezyèm nan, se toujou menm ti bagay li. Ok, nou wè li fasil. M pa konnen kisa w wè, kòman w te fè l deja. Se bagay fasil pou ou, pa gen okenn difikilte. Se a di wap wè nan katriyèm paj lan, li di branche konpitè nou an se yon ti bagay jwèt. Nou pa dakò avè m? Eske l pa yon ti bagay jwèt vre? Kounye a, ki sa k rete? Li rete pou ke nou abitye avèk, kòm etan done evolisyon ki vin genyen kounye a, òdinatè fiks la vin pa tèlman alapòte, se plis pòtab, ok, se laptòp, ou wè tout moun nèt itilize laptòp. Kòman pou nou limen yon konpitè. Ok. Kounye a, lè nou fin branche, lè nou fin branche tout periferik sa yo, Nou branche yo nan kisa nou nan kisa nou metel madam? Nan inite santral. Nan inite santral la. Ou di mwens nou ka di bwati. Ok? Lè nou fin konekte ni ekran, nou konekte ni klavye, nou konekte ni souri, kounye a nou rete yon sèl bagay. Nou rete 2 bagay pou n fè anvan nou. Yon bagay nou rete pou n fè avan nou limen odinatè nou. Chache konnen nan òdinatè a ki kote bouton pou n limen yo chita. Chache konnen. M di, se chache konnen kote bouton pou n limen machin yo repozisyone. Mwen gen ekran sa a. Bouton pou m limen l nan la. Li menm nan sa a. Men, gen lòt òdinatè, bouton pou limen yo, bon m kanpe konsa, konn sou tèt la, li konn anba, konsa l konn dèyè. Ekran. Depi nou metrize eleman sa yo, se fasil lè nou fin fè tout koneksyon nou, kounya li pral fasil pou nou limen. An nou al gade pou inite santral la li menm. Se pa sèlman ekran ki genyen. Gen inite santral la tou. Nou oblije chache konnen ki kote bouton pou nou limen nan li ye. Non, m pa kapon. Pafwa, nou konn jwenn bouton pou limen nan li la. Pafwa, nou konn jwenn li jiska anba isit. Pafwa, nou konn jwenn li nan zòn sa yo tou. Alimante yo nan kouran kounye a. Kab ki konekte bwatye a, fòk li gen yon kab, fòk kouran rantre ladan l. Sa a, ekran an, fòk kouran rantre ladan l. Kounye a, nou pran yo. Nou mete yo nan kou an. Dakò? Kòm pa gen, pa gen, pa gen kouran la. E pa kouran non, pa gen, e nan sans ke m vle di. Li lwen, m pap ka mete. E pi nou pran bwatye nou, nou mete l nan kou an. Nou asire nou ke ni, ni ekran nou konekte, ni bwatye konekte. Kounye a nou pral pase nan faz ouvri machin nan. Nou pap twò rete sou li paske nou manke materyèl pou n ta ouvri l. Lè n ta ouvri sa, bwatye a kanmenm, nou peze bouton an. Lè ou peze bouton an, li nan kouran, li dwe limen. Ou wè la? E si w ap gade la, ou wè machin m an mach. Ou wè vantilatè m ap bouje? Sa vle di òdinatè m an mach, mwen ale, mwen limen ekran m, epi kounye a machin mwen li an mach. M panse yon lòt fwa n ap fè demonstrasyon sa a. Ok? Men puiske nou se se laptop nou gen, nou pral wè laptop la. Laptop la li menm ki diferans laptop la gen? Laptop la li bay yon aksè ke desktop la li menm li pa bay. Sa li oblije fòm gen yon gwo 4 bagay apa, men laptop la pou kont li, li reyini nan yon sèl bagay. Ok? Ni bwatye, m jwenn ni bwatye, m jwenn ni klavye, m jwenn ni souri, m jwenn ni ekran m yon sèl kote. Epi ak tout kouran ankò wi souple. Depim chaje laptop mwen la, laptop mwen ka banm pou pi piti 2 zèd tan. Yon bon laptop. Ok. Epi mwen fè tout sam vle. Mentenan, se kijan yon laptop ouvri. Swivan diferan mak machin nan, bouton power machin yo, si m pèmèt mwen manyen sa a, silvouplè. Nou pral chita ansanm avèk demonstrasyon an. La, mwen gen yon laptop nan men, pa vre? Wè li? Li te fèmen? Ok. Nou te di ke 4 eleman de baz, se te... Bwatye, Uhmm non non bwatye inite santral se menm Ou ka di bwatye ou ka di inite santral Souri, ekran, klavye Byen Ebyen la a pou kont mwen m gen tout bagay nèt E silvouplè wè ou valè redi m t ap redi pou m leve yon ekran met sou sa leve yon klavye met sou sa leve yon bwatye met anlè Sèlman tout anndan sa a. Mwen jwenn inite santral mwen nan pati sa anba klavye a. Disk du a anba klavye a. Ok. Souri an, li kache sou bòd la tou. Menm jan ou wè sa gen yon bòd k ap bay sèvis la, sa gen yon bòd sou li tou. Tout bagay yo relye. Ekran an relye sou bòd la. Ok euh souris a relye sou bòd la klavye a ankò li tache sou bòd la mak machin nan ki kote bouton power a li pozisyone sa vle di nou rele bouton alimantasyon an nou konprann byen wi ya bouton alimantasyon an se kisa li ye se li menm ki pèmèt machin nan lanse pou l ka fonksyone m pral fèmen machin sa si w pèmèt mwen fèmen l. Mpa k montre nou a lanvè frèm pa tou montre nou fèmen anyen nap pran kòmansman rive nan fen dya bravo mentnan men laptop mwen sou laptop sa fòk mwen byen gade. Paran li k kouri sou ou, li montre ou yon machin kouri pfff ou pa pral li non. Depi moun anba ou, pran omwen 10 segond obsève machin li yo ke yo ba ou. Paran la. Ou prale nan nan antre nan nan. Ok. Mentnan, nou pral idantifye Windows ki sou machin nan an fonksyon de.

Li make Windows XP. Ou wè Windows XP a byen? Ya. Men sa yo di nou. Nou te pale de sistèm deksplwatasyon deja, m kwè m pa gen twòp kesyon, pèsonn pa gen twòp dout de li. Nou konnen sa k yon sistèm deksplwatasyon, pa vre? Ou pa konnen. Bravo. Nou te di ke sistèm deksplwatasyon an, se kòm Dye te kreye lòm. M pale an fonksyon de etid nou.

Nou te wè ke la le division de de l'ordinateur la, li te divize an 2 grand pati, nou te wè logiciel, pase, epi nou te wè ki sa? Materiel. Ou pa t wè kou sa a non? Nou di ke sistèm ordinateur lan, li divize an 2 grand pati. Li se, premye a se logiciel, dezyèm nan se materiel. Lojisyèl la se sa ki pèmèt ke machin nan li an vi a. Ok. Epi materyèl la se machin nan swa. Materyèl la se ekip sa yo, klavye, ekran, bwatye epi sou. Se sa yo ki ansanm de materyèl ki konpoze òdinatè fiks la. Men nan òdinatè pòtab la, nou vin jwenn tout reyini nan yon sèl bagay. Ok, ou ka toujou men kanmenm ou leve ekran an, lè ou leve ekran an ou remake ladan li genyen sa nou rele klavye milti touch, ok, genyen souri an ladan li kote ou manyen pou fèl ma, pou manevre l la, ou jwenn kareman ekran ou, ok, sa a se pati fizik, pati fizik la, tout sa ou ka manyen, men lojisyèl la ou pa ka manyen l.

Vesta a tu 5 nou wè. Wè si ou pa gen youn anndan machin nan makomè. Li pap ka ouvri pou ou wè anyen anndan. Se li k pou ouvri, yo rele sa sistèm deksplwatasyon, li pèmèt ou vizyalize andedan machin nan ki tip de travay ou pral fè. Ou se egzanp, egzanp ou se ou se kontab. Ok? Ou se kontab. oubyen ou se enjenyè, oubyen ou se agwonòm, ou se medsen, genyen chak genyen tip de pwogram pa yo pou ba ou pou travay anndan konpitè w la. Men, pou youn nan lojisyèl sa yo pou enstale fò w gen sistèm deksplwatasyon. Se li k pral pèmèt ou mete lòt yo sou li. Si w pa gen youn nan sistèm sa a, ou p ap ka met anyen sou machin nan paske machin nan lè w ouvri l ap parèt tou ble oubyen tou blan oubyen tou nwa. Eske lè ou ti jan konprann sistèm d'eksplwatasyon an? Ou ti jan konprann? Wi.
M dya.
Se kòm si m ta di. Ya. Ya. Se kòm si m ta di ou. Ou wè w ap fon ti tande m? Se kòm si m ta di ou. Ou grangou. Ou la ou di wouch mwen menm m grangou Ou fè jou nou, ou leve lendi M grangou, madi m grangou Mèkredi m grangou Jedi Vandredi Samdi Epi lendi ankò ou tande Pip Ou tonbe Pou ki rezon? Se aliman ki pou alimante kò a pou w kenbe bote fizik la pou w kapab bouje Si w pa manje, kisa k pase? Wap tonbe Pi ou tonbe Ebyen irigual male nan ti bagay ki pi ba, tan male pi wo, pou m pa di Dye kreye lòm selon Jenèz premye, li di Dye desann li pran li fòm yon stati epi l soufle Fouuff epi lòm anime ok se menm se menm bagay la se li ki sous de vi òdinatè ok apati de la nou klè. Byen. Kisa yo montre nou nan paj kote nou ye an? Yo montre nou chak tip de lansman an depi ou lanse machin nan, ou pral idantifye ki Windows ke ou gen sou machin nan. Kounya, tande wi. Lè ou idantifye ki Windows ou gen anndan machin nan, ou pral tou konprann ki vitès machin ou an ye. Si ou gen yon machin ki gen yon ti, yon machin si selon ansyènte machin nan li gen Windows XP, ou mèt toujou konnen ke machin sa se yon machin ki pral rapid vre. Menm jan wou te ka lanse konpitè sa. Paske vitès machin nan depann de de ane machin nan vini an, wè sa m di w lan, sistèm ki anndan machin nan, memwa ram machin nan, mikropwosesè, an nou pale de mikropwosesè machin nan, se ki e se sa w bezwen konnen pou w konnen eske machin nan se yon machin ki pral rapid. Youn nan bagay ke mwen toujou renmen di ansanm avèk tout ti zanmi m konnen, Tout zanmi m genyen, m toujou di yo lè n ap itilize computer, pa itilize yo kote ki gen twal. Ou gen tab ki gen nap sou li pa itilize computer sou li. Toujou itilize sou yon bagay swa konsa. Ok, sa se pi gwo, sa se pi gwo prevansyon, pi gwo prevansyon pou n fè pou dire de vi machin nan. Ok Voila Lè w mete l sou sou sa bon anpi sa pa gen sa pa gen ekspire pou espire anba Li e vantile bò isit Bon mwen machin nan pdg Ekskize Nou wè Nou wè sa Machin nan respire tout la Ti twou sa Lè w mete chita sou twal la, twal la gen tandans, lè la ki desann nan, li retounen antre ankò. E lè l rantre kote l al chita, l al chita la a, sou pati sou pati materyèl la, l rantre anba sa a ankò, li ki se mikwo-pwosesè machin nan. Li rantre anba l. Lè konsa, ou wè li la, ou kapab reve ou ap ouvri l, ou soti si ou al Ayiti ou al wè manman ou. Ou rive ou gentan wè tout fanmi an, ou tounen isit Chili, li poko ka demare. Lè sa a, se sa ki konn koze pi souvan. Ya. Pero se te yon plezi. Mete yon tèm avèk. Fèmen je nou. Merci Seigneur Dieu pou favè ou akòde nou. Ou te pèmèt ke nou te reyini, nou koze, nou pale Seigneur. Mwen aprann de chak moun ki la, sajès, obeyisans, respè, e ke fakilte sa yo, nou, nou bezwen yo. M aprann li pami tout moun ki la aswè a. E nou mande ou tanpri ede nou pou nou kapab rive lakay nou an byen, e ke sa ke nou sot pataje ansanm la, Pou ke li kapab rete nan memwa nou chak ki la, pou n pa depanse pou granmesi, pou n depanse epi pou n kapte, pou n byen aprann, pou n kapab reyisi avèk sa ke n gen pou n fè. Se konsa nou priye w o non de Jezi. Amen. Mèsi.